Ami telespektatè, nou salye ou nan le trè presye nan de notre Seigneur et Sauveur Jesus Christ, votre serviteur, votre ami Mister I, nou. antre lakay ou jodi an e nou vin di ou bonjour e nou di ou bonsoir depi ke ou gade show sa lè sa ou deja konnen ke se terapi du jour ki rantre lakay ou terapi du jour se yon emisyon ki parèt chak jeudi mat. Jedi swa, sou antèn Radyo Tele Lamour e li anime pa votre serviteur, votre ami Mister E. Donk, aswè an, ou konnen ke meyè fason pou w kapab jwenn avèk nou bò isi an, se pa

nan L TV box donk frères et sœurs nou salye ou jodi an nou genyen kòm titre pou ou se sispann gaspiye sispann gaspiye tan Bondye stop wasting God's time donk kòm sous titre jodi an nap pale w de. sa nou rele enpòtans de lòm devan zye Bondye. Sa a se li menm ki soutit nou. Ann antre dirèkteman nan sa ke nou vle di pa enpòtans de lòm devan zye Bondye. Lòm, kòm tout moun konnen, li genyen twa pati ke li fòme de. Li fòme de twa pati. Lòm fòme tri kotomikman de kò, am e espri. Donk, sa Bondye fè, Li, apre L fin kreye lòm, tout lòt espès yo e kreye a bouch pa pawòl, lòm li met men l nan lòm pou l ka kreye l. Sa montre w enpòtans. Men, lòt bagay ankò Bondye fè ki d'une extrême importance, li kreye lasyans kote ke konesans vini pou kapab pran swen lòm. pou lòm ka itilize l tou pou fè de choz ekstraòdinè. Pa egzanp, pou kò lòm sèlman, sa Bondye fè, li vini avèk de zòm, Lasyans vini avèk etid, de konesans ki kote moun chita sou ban lekòl pandan 5 a 10 an pou yo akeri konesans jis pou yo ka pran swen kè lòm. Lòm, moun al lekòl dè e dè e dè zane pou yo ka devni dantis, pou yo ka devni jinekològ, pou yo ka devni kadyològ, pou yo kapab pran swen kò lòm. Donk, lòm genyen tout yon seri de enpòtans devan zye Bondye. An adisyon de sa, Bondye pèmèt ke dè zòm al etidye dizay, ki jan pou yo kapab fè bèl dizay, bèl kouti, genyen menm yo rele yo hot kouti, jis pou kapab kreye bèl rad pou mete sou lòm, sou kò lòm. Bondye bay konesans kote ke de moun vini avèk tout fòm de kreyasyon pou kapab nouri, pou ka anbeli le corps de l'homme. Donk, an adisyon de nouri kò lòm, Bondye pa rete la sèlman. Pou lespri lòm, Bondye, avan ke nou di lespri, pa bliye nou do ke bon, genyen de doktè, de nès, moun ki etidye nursing, moun ki etidye, moun ki etidye kadi kijan pou yo kapab fè radyografi ok tout fòm de disiplin pou yo ka take kè kò lòm se de menm pou lespri gen de moun gen de bondye mete a la dispyon de lespri de a la dispozisyon de lespri de lòm sa nou rele de psikològ de sosyològ de de filozòf, moun ki etidye filozofi, e genyen lòt kategori behavior specialist, counselor, um, social worker, tout kat, therapist, tout kalite terapis, tout kalite moun Bondye mete, pou konbine efò yo pou yo ka bay lòm yon stabilite, yon sustain avèk lespri l. Donk, ou kapab wè, le corps et l'esprit, Bondye kreye de pwofesyonèl Avèk de degre, Associate Degree, Bachelor Degree, Master Degree, Doktora, pou kapab pran swen le corps et l'esprit. Donk, Bondye bay lòm konesans pou kreye pa rapò avèk lespri ke l mete nan li an. Se menm jan pou nanm moun, pou lam. Sa k pase? Bondye. konnen ke li enpòtan pou lòm nouri nanm nan, premyèman l bay la pawòl de Dye, sa pawòl, kòm, kòm engredyan prensipal pou nouri nanm, epi li mete dè. past des bishop pastè e evangeliste dyak kan dan legliz de prêtre de tout kalite de de de de denomination kan dan legli kan dan kò an pou kapab nouri nanm lòm. Bondye non sèlman l fè moun yo ale chita etidye pou yo kapab konprann Pawòl lan, epi li menm tou l mete lespri l nan yo. Gen moun menm se li menm menm ki ansenye yo ki jan pou yo kapab pran swen lòm. Donk, pou w ka konprann byen, Bondye li menm menm, li patisipe nan jan pou nouri nanm lòm. Sa vle di, li genyen respè pou lòm. Donk, nou kapab wè, le corps de l'homme, ok le corps de l'homme l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme 3 bagay sa yo yo marche ansanm paske youn pa gen valè san lòt. Bondye bay egal atansyon a kò, li bay egal atansyon a lespri e li pote anpil atansyon a nanm. Now, kisa ke nou fè avèk tout bagay sa yo ke Bondye fè a? Se la a ki enpòtan. Kisa ke nou fè What have we done to all those unbelievable things that God created, put in our disposition pou nou kapab take care, pran swen, kò, ame e lespri? Kisa nou fè? En d'autres termes, nou waste tan Bondye. An nou gade nan dezyèm pati sa a, kisa ke nou fè avèk sa ke Bondye ba nou, kò, am, espri. An nou gade kisa nou fè avè l. Now, an nou fè yon ti analize kò an. Kò lòm, on bag, on kreyati ki tèlman mèveyez, yon bote ki tèlman inik, lòm pran l, lòm maltrete l, lòm mete de ras teni ki pa apwopriye. Lòm mete tout kalite koulè sou kò l, li make kò l a tatou. Lòm pran kò an, li transfòme l. Genyen moun nan, kò a e te yon kò gason l te ye, lòm transfòme l yo fè l tounen kò fi. lòm pran zye l Bondye ba li pou l gade, pou l fè, pou li konstwi, pou li gade, lòm fè tout lòt fòm de abi avèk zye l. Bondye bay lòm kò an chak pati genyen yon travay li sipoze fè. Lòm chanje. travay ke Bondye te bay pati yo pou fè ok lòm Bondye mete de twou nan lòm ok chak gon bagay diferan ke yo genyen pou yo fè lòm pran diferan twou sa yo, li foure sa l vle nan chak. Bagay ki pou ta al devan l e dèyè l ale. Bagay ki pou ta al anlè se anba l ale. Donk, lòm transfòme lèchoz. Lòm. pran kò a, pran pye Bondye ba li an, l ale kote l pa sipoze ale, li kouri kote l pa sipoze kouri, li fè sa l pa ta sipoze fè avè l. Lòm pran men l, Bondye ba li pou fè bagay konstriktif, pou konstwi, pou bati. Lòm pran, li itilize gwo zam pou kraze, pou brize. Lòm. vini tounen yon pwoblèm ankò pou lòm, pou jan l trete lòm. Ok? Kounye a, si nou avanse pli devan avèk lespri Bondye ba nou an. Bondye soufre, soufle nan narin nou pou n ka vin yon èt vivan, yon èt ki ka rezone, ki ka panse, ki ka aranje lèchoz. Nou pran lespri sa a, nou demantibile Bondye, nou itilize dwòg, nou itilize sereng, nou itilize kokayin, nou itilize tout fòm de dwòg Nou antre nan lespri an ki donmaje lespri an. Ok. Nou gade bagay des imaj ki deranje lespri an. Nou fume des choz ki deranje lespri an. Nou komet des aksyon ki deranje lespri an. Donk, lòm vin rive nan yon moman kote ke lespri an pran twòp. Genyen de moun lespri an ale, lespri an kouri, lespri an pran lafuit paske nou fè twòp avèk lespri an. Donk, alan pli lwen de lespri sou lespri, nou ka wè ke lòm pran nanm ke Bondye bay la, nanm ke l bay pou linik bi pou. kiltive pawòl li, pou edifye pawòl li, epi pou prepare w, pou nouri w pou son retou. Nou tèlman demantibile kò a, nou tèlman demantibile lespri an, nou rann nanm nan. Powerless. Nou rann lòm, nanm nan, infonctionnable. Fò m di w frères et sœurs e zanmi k ap tande m, chak pati sa yo gen enpòtans. Youn pa pi enpòtan ke lòt. Youn pa pi enpòtan ke lòt. Dayè, se selon moun ou mande an, l ap di w èske youn pi enpòtan ke lòt. Si w ta pèdi tan ou mande yon, petèt yon moun ki ate, yon atheist, l ap di w, well, e bon, pou mwen menm, se byen dòmi, byen manje, pran plezi w, relax. Donk kò a e ki pi enpòtan. Si w pale avèk yon moun ki vèse nan domèn de la psikoloji, sosyoloji, filozofi psikoloji, sosyoloji, moun sa ap di w pran swen lespri an. Ap ba w tout tèminoloji, tout teyori ki baze sur lespri. Men se menm jan si ke ou ta pran yon moun ki peut-être verse nan la parole de Dieu, l'ap di w, Hey, kisa w ka bay? nan plas yon nanm. Lanm se pa li menm w ap gen lavi etènèl, li koumen nou nan syèl. Y ap ba w tout kalite de bagay pou montre w ke nanm nan gen plis enpòtans. Nanm nan enpòtan anpil. plis enpòtan. Men, si w ta mande Mistè I, Ki sa w di ou menm? Mistè I, Ki sa w di? Of course, m pral di w sa m di. Pou mwen, tou le twa gen full enpòtans. Ou pa ka al nan syèl si ke kò a pa bon. ou pa ka al nan syèl si lespri an pa bon. Sela vle di ke gon kominikasyon etwat antre se twa pati. Se de rezilta de de pati sa yo, kò e lespri, se li k bay nanm nan. E li k di, èske nanm nan son nanm ki pur? Èske nanm nan son nanm ki ki ready? Èske e e yo k pral di w ki bò nanm nan ap end up. Donk, èske nanm nan pi enpòtan pase yo? Selon labib yes, men. Lè w ap fè lojik aplike, youn pa gen plis valè ke lòt. Paske si ou bezwen gen yon nanm ki sovab, fòk ou gen yon bon kò. Si w bezwen gen yon nanm ki prè pou sove, fò w gen yon bon lespri. Donk, an dotre tèm, tou lè twa, padon, tou lè twa genyen egal enpòtans. Tou lè twa genyen egal enpòtans. Donk, frères et sœurs, Sa ke m ap mande nou kounye a la, an konklizyon, kisa nou fè avèk sa Bondye ba nou an, kò nou, lespri nou e nanm nou? Èske nou waste, èske nou fè Bondye pèdi tan l? Kisa nou fè avèk sè twa choz? Èske w itilize kò w nan yon fason destriktif oubyen yon fason konstriktif? Èske Lespri Bondye met nan ou panse dè choz pozitiv avè l oubyen ou panse dè choz negativ? Tout bagay sa yo s repons lan se nan men w li ye. Eske nanm nan li pou Kris oubyen li pa pou Kris? Eske kò an a lespri an pwokire ase pozitiv ten ten bagay ki pozitiv bay nanm nan pou l fè direksyon le syèl? Sa se ou menm ki konnen. Donk frères et sœurs, terapi du jour antre lakay ou jodi an, antre nan salon ou, sal a manje ou, terapi du jour antre nan chanm ou, terapi du jour peut-être nan office ou la wap tande l, wap gade l. Nou vle fè w konnen, nou vle raple w ke. ou bezwen konjige efò w pou w kapab fè Bondye konfyans, fè Bondye plezi. Lè w fè Bondye plezi, kò w a lespri an, pardon, kò w a lespri an li deja prepare pou l voye nanm nan kote l sipoze ale.

pou nouri kò an, dè doktè, dè nès, enfirmyè, oksilyè, dè moun ki la pou kapab travay nan kò a. Pou lespri an, Bondye kreye de mwayen, li vin avèk lasyans pou vin avèk de terapist, de social worker, behavior specialist, de psikològ e de psikyatr pou kapab nouri lespri an. Ou bezwen sonje ke Bondye tèlman gen respè pou nou l vini avèk de moun kalifye ke li menm li pran swen de prèt, de pastè, de bishop, de zòm de Dye, pwofèt. doktè, tout kalite dyak, evanjelik, misyonè, tout moun sa yo ap travay nan depatman nanm nan. E ou bezwen sonje ke Bondye, li menm menm, li met men l nan lòm, paske l gen respè pou lòm. Kisa w fè avèk tan Bondye? Ki sa w fè avèk kò Bondye ba ou an? Èske lè l tounen, li te voye w fi, èske l ap jwenn ou fi? Èske l ap jwenn ou te gate kèk twou l met nan kò w paske ou antre bagay ou pa t dwe antre ladan l? Eske lap jwenn li te voye ou gason epi kounya se fi ou ye kijan lap jwenn ou eske lap jwenn lespri ou ou telman pran drog ou telman pran tout kalite jan de bagay nan lespri an ou telman gade de imaj ki pa sa ou telman fè de krim de aksyon ki pa sa lespri a ale. Eske konsa l ap jwenn ou? Oudimwen, èske Bondye ap jwenn yon moun ki pre, yon nanm ki pre, yon lespri ki pre, yon kò ki pre pou l kapab Fè de ou menm sa ke l vle fè de ou an. Donk frè e sè pa bliye ke terapi di jou se chak jedi 7 è, samdi 7 è ou gen chans pou tande terapi di jou. A bon antandè, salut! Ou menm ki te ap swiv nou nan entènèt, nan Facebook, nan YouTube, nan Tele Lamour, nan Radyo Lamour, nan telefòn ou, nou di ou yon gwo bonjour e nou di ou yon gwo bonsoir. A bon antandeur salut! Ke Bondye beni ou. Si w ta bezwen. Èd pou lespri ou. Ou ta bezwen counseling. Ou genyen, ou nan yon move maryaj. Ou nan yon, ou gen yon pitit ou k ap fatige ou. Ou genyen petèt dè pèt ou fè yon, yon èt ki trè chè a ou menm k ap, ou santi ou pa ka rezistre, reziste. Rele 2 67 250 01 26 Nou ka ede w Nou ka ede w stabilize w Ou gen yon timoun lekòl y ap fatige w Ou pa konn sa pou w fè Nou ka ede w Ok Donk nou se Behavior Specialist pandan 24 an pou vil Filadèlfi Donk nou ka ede w. rele nou nan 2 67 250 01 26 ou gon maryaj ki preske ou pa konn sa pou fè kraze ou pa konn sa pou fè rele nou nou ka ede w nan restorasyon donk frè se sè mèsi anpil deske w tap tande nou e se te yon plezi ou konn mistè I renmen w radyo tele lamou gon bann bèl pwogram ladan l. E si pa egzanp ou ta bezwen fè yon pwogram nan radyo Tele Lamou, rele nou nan 267 250 01 26 nap fè aranjman avèw pou ka genyen yon pwogram nan radyo Tele Lamour. Mèsi anpil, Bondye beniw, a bon antandeur, salut, babay.